Laprès, pale, televize, ekri, n ap salye medya an liy yo, y ap fè yon travay kolosal nan sosyete a. Donk, Msye Rodrigue Poulard se Direktè Jeneral Òganizasyon pou le Pwogrè dè Zanfan de Mini Dayiti, OPEDH. Donk, nou gen yon pwojè ke nou lanse depi dimanch 20 avril. Donk, se yon pwojè edikasyon ke nou te di dènyèman, ki gen anviwònman, ki gen sante, ki gen kiltirèl, etc. Donk nou te lanse avèk yon aktivite kiltirèl kote ke te gen kote ke jounen dimanch lan te gen yon bèl aktivite donk yè ki te 29 avril se te premye jou kapab di w kou yo paske konnen li gen 50 pousan edikasyon donk de se fè yè se te lanseman kou yo e pliske ti moun yo pa yo gen lontan yo kite lekòl donk nou pa rantre direkteman nan matematik ki te nan gramè, nan syans sosyal avèk yo. Donk nou te gen de pèsòn ki vini fè kou psikososyal avèk timoun sa yo nan moman sa. Yon fason pou n rale yo, pou n fè yo retounen, se kòmsi yo retounen lekòl yon fason lè ke n ap rantre danble nan matematik, nan gramè, nan syans sosyal etsetera, yon fason yo menm pou memwa yo kapab yon ti jan plizoumwen ke sa y ap viv nan kan yo la. Donk ou konnen se de timoun ki viktim. ki mande yon ti tan pou yo pou yo retwouve fòm nòmal ke yo te genyen avan. Donk se nan optik sa ke nou te reyalize premye jounen yè, premye jounen klas yo yè. Donk n ap kontinye avèk kou psikososyal yo epi jiskaske nou kapab rantre danble nan matematik, gramè e answit syans sosyal etsetera. Se atravè sit yo, afè sosyal ki tou prè nou an, e answit ministè travo piblik, nou te ale fè resansman, nou te anrejistre prè de 193 timoun, 199 timoun, donk pou pwojè sila. Donk, se yon pwojè alontèm, e timoun sa yo y ap avèk nou tou jiska 2026. E nou vle avanse avèk pwojè a, e avèk pwogram nan, pou ke nou ede timoun yo sòti nan sitiyasyon ke yo ye a. Pakè se pa retire yo lan kan, men kanmenm pou nou ede yo avanse nan pakou sa. Eske chak timoun pran manje maten? Non, se pa chak jou.
Y ap gen pou yo vini 3 jou pa semèn, ki se lendi, mèkredi, vandredi. E answit, manje, donk ou konnen si w ap reyini ak timoun nan de 8 è a midi, fò w kapab ba yo manje nòmalman. Donk, de se fè, nou ap fè mizanplas pou ke nou ba timoun yo manje nan moman sa yo. Etan done. E nou pa ka kite dat sa a pase konsa paske se agrikilti. Donk fòk nou montre timoun yo ki sa agrikilti an ye. Fòk nou montre yo ki sa travay lan ye. Donk gen bagay se ou ki pou aprann timoun nan avan ke l gran paske timoun yo se nou menm ki modèl yo lan sosyete a. Donk si timoun nan ap grandi ou pa aprann li anyen, ou pa aprann li travay, ou pa aprann li yon seri de bagay se si ke gen bagay li p ap konnen. Donk jounen jodi a se youn nan rezon. Ki fè ou kapab wè yo avèk yon pye bwa nan men yo. Se jis pou, se jis yon senbòl pou make premye me a, ki se fèt di travay. Donk, se yon fason pou timoun yo montre ke yo vle travay e yo ta, y ap mande pou chak Ayisyen nan moman sa a ki ap gade nou e answit ki pral tande nou tou, pou pran konsyans de peyi a ke y ap fin kraze. Fòk nou pa koupe bwa, pye bwa nenpòt kote. Donk e fòk nou rekonstwi Ayiti. Se bay otorite yo dirèkteman, se panse avèk la jenès pou nou gen yon lòt Ayiti, pou nou gen yon lòt jenès ki transfòme. Wi, timoun yo, y ap avèk nou jiska 2026, jan m sot di an. E men jiska dat, m panse ke nou ap tann desizyon leta e desizyon, bon kanmenm desizyon leta, paske se leta ki an premye lye. Se sitiyasyon E peyi a ki koz timoun sa yo deplase, ki koz yo pa al lekòl, ki koz yo kite lakay yo vin ap dòmi nan kan. Donk nou menm bò kote pa nou ki se òganizasyon k ap travay avèk timoun, nou pa t ka kite sa a pase inapèsi san ke nou pa fè anyen avèk yo. Nou pa t ka ap viv bagay sa yo la san nou pa reyaji. Se se rezon k fè nou fè tout miz an plas pou nou pote sipò pa nou bò kote timoun yo yon fason pou nou ede yo ale lekòl, pou nou ede yo, pou nou aprann yo travay, pou nou aprann yo kisa ki anviwònman, aprann yo, alò ede yo tou onivo de la sante tou sa. de menm anviwònman etc. M gen yon kestyon.
Etan done nou konnen gen timoun ki soti tou o nivo de kafou fèy ki gen plizyè kan ebèjeman e ki demach ke nou fè pou nou kapab rejwenn timoun sa yo lòt kan yo? Bon, wi.
Timoun ki kafou fèy yo, m kwè yo pou bokou nan komin Pòtoprens. Donk, òganizasyon an pa sèlman Dèlma. Nou a Petyonvil, nou a Tabar, nou a Pòtoprens tou. De se fè, m panse komisyon ki nan komin Pòtoprens lan. ap travay pou nou wè kòman pou nou rive jwenn timoun sa yo yon fason nou menm pou nou rantre yo nan pwogram sa yo, nan pwojè sa yo ke nou genyen. Kwake nou pap deplase avèk yo pou nou vin Dèlma, men m panse ke n ap fè mizanplas nan komin ke yo ye a pou nou wè kòman pou nou kapab fè yo benefisye de sa ke nou pral bay yo.
N ap voye yon gwo kout chapo nan moman sila a chak grenn Ayisyen k ap gade n e k ap koute n nan moman an. Jodi a se yon jou ki vrèman enpòtan nan. Dat peyi nou ki se, nou tout ka konnen l, byen ke anpil nan nou ka pa konnen l tou, ki se fèt de l'agriculture et du travail. E se nan optik sa a ki fè ke jodi a, OPED, ki se Organisation pour le Progrès des Enfants Démunis d'Haïti, te reyini ansanm avèk timoun li yo pou nou kapab make jou sa. Paske n ap gade pou n wè, sèjousi, peyi nou ap debwaze nan tout sans. Timoun yo vin pa konnen ki sa ki rele premye me. Se rezon sa ki fè ke nou reyini avèk yo de fason senbolik pou nou fè yo plante e pou nou fè yo konnen enpòtans nati an genyen pou yo. E chak pye bwa se yon resous ke li ye pou nou. Nou kontan, se yon plezi paske nou reyini avèk timoun yo la e m panse ke yo tout.